Bon papa nou ki nan syèl la, nou ape mande w asistans ou pa Sentespri w. Nan non pitit ou Jezi k ap viv pou toutan gen tan. Amèn. Gen 500 lane de sela, nan yon vil ki rele Wittenberg nan peyi Lalmay, yon potorik gason ki pote non Maten Litè, ta pral sekwe Lewòp, pi presizeman, mond kretyen an. lè li te kloure devan yon pòt legliz yon dokiman kote li te ekri 95 tèz sou la jistifikasyon pa lafwa. Men ki sa ki te pouse Lite ekri dokiman sa? Nan dokiman sa, Lite te ekri yo kont pratik endijans ki t ap fèt devan je l anndan legliz la. Donk, li nesesè pou nou konprann ki sa yon endijans ye. Poukisa pratik sa a te revòlte Lite? Ki sa pratik sa a te gen ladan l? E ki sa Lite te twouve ke pratik sa a genyen ladan l ki pa ann akò avèk sa Labib ansenye? Selon Diksyonè Larousse anliy lan, Yo gen kòm definisyon pou endijans, padon total, oswa pasyèl, devan Bondye, pou pinisyon tanporèl pou peche ki deja padonnen. Pratik sa sòti depi twazyèm syèk apre Jezikri. Pou moun te ka jwenn endijans, yo te konn fè yo fè penitans. tankou monte macheskalye ajenou pou yon iks nonm de fwa, pase yon iks nonm de jou nan fredi, bat tèt ou ak yon frèt, angwo, fè tèt ou pase anpil mizè e chèche jistifye w pa pwòp zèv ou. Lite li menm te konn fè penitans. Lòt fason moun te konn ka jwenn endijans pou peche pase, prezan ak fiti yo, se si yo te pote tèt yo volontè pou yo ale goumen nan lagè kèy pap women an ap fè pou l laji dominasyon li, bat enmi li yo ou ekstèmine moun ki pa vle rekonèt sipremasi spirityèl pap la. Yon lòt fason pou moun te ka jwenn endijans, se pou te achte li ak lajan pòch ou. Ou te gen dwa achte swa pou tèt pa w ou pou lòt moun ki te gen tan ap soufri nan flanm dife pigatwa. Se konsa zanmi m zotobre ki te chita nan vil Vatikan an te konn ap anrichi tèt li sou ti malere yo. Sou tan li te, Pap Leon 10 t ap konstwi bazilik Sen Pyè an, e li te bezwen lajan pou li ka fè pou li ka fin fè konstriksyon an. Se konsa, li te fè ap vann endiljans nan tout vil Ewòp yo pou l te ka ranpli kès li. Yo te konn pwomèt moun yo depi pyès lajan an tonbe nan kès lajan an, la menm, nanm yo kouri kite pigatwa vole ale nan syèl. Se pandan ke yo t ap vann endijans nan vil Lite te abite an ke Lespri Bondye pouse Lite pou l ekri 95 tèz li yo, pou denonse pratik endijans lan e etabli prensip jistifikasyon pa lafwa ki twouve nan Bib la. Nan 95 tèz li yo, Lite te demontre ke l enposib pou lòm jistifye pa pwòp zèv ke li ap fè, men se pa lafwa sèlman nan Jezikri, Pitit Bondye a. Lite di, Moun yo sispann achte endijans, men se pou yo mete lafwa yo nan Sovè Krisifye yo an. Zak lite sa ta pral deklanche yon laraj kay pap lan ak tout patizan li yo. An menm tan, te gen lòt moun ke Bondye tap ouvè je e ki wè e konprann ke lite tap preche laverite e ki pran pati pou lite. Se konsa zanmi m yo deklare Lite kòm yon eretik, yon moun fou ak yon ògeye ki pa konn kisa li ap di. Yo ekskominye l e yo mande l pou li nye tout sa li ansenye e admèt ke li te nan erè. Nan jijman Lite nan La Diète de Worms nan lane 1521, li sèlman mande yo ba li prèv ki sòti nan Bib lan ke li nan erè. Nèg ke yo te chwazi pou defann Legliz Katolik lan pa t kapab. Li te ap fè apèl a latradisyon e a edi pap yo, men pa ak sa Labib di. Lè li te wè sa, li di yo, Amwenske yo konvenk mwen ke m nan erè apati de Labib ou larezon, paske m pa kwè ni nan pap, ni nan konsil yo sèlman. Paske li evidan ke yo menm yo te souvan twonpe tèt yo oubyen kontredi yonn lòt. Mwen mare ak pawòl Bondye ke mwen te site yo, e konsyans mwen se esklav yo. M pa kapab, ni m pa vle retrakte de anyen, paske li pa ni saj, ni onèt pou m aji kont pwòp konsyans mwen. Donk, men mwen, m pa ka fè ankenn lòt bagay ke Bondye ede m. Se konsa zanmi m yo ke pwotestasyon litè a ta t ap vale teren toupatou nan divès peyi Lewòp yo, eritye ant katolik yo ak pwotestan t ap konsomen. An 2015, aktyèl pap Legliz katolik womèn nan te deklare yon ane de jibile, yon ane de gras ou de mizerikòd. Nan ane de gras sa, pap Franswa te deside bay endijans malgre moun yo pa achte endijans lan ankò. Yo te sipoze fè pakèt bann lòt bagay pou yo ki kapab jwenn endijans sa. Ou gen dwa vizite sit Vatikan an sou entènèt pou ou wè ki sa moun sa yo te sipoze fè. Donk frè m, sè m, ou menm k ap koute m, èske legliz katolik chanje? Èske li abandone doktrin endijans sa? Non. Nou wè jouskaprezan, li ap vann endijans, menm jan sou tan Litè. Kidonk, kòman sa se fè ke legliz pwotestan yo dakò mete tèt yo ansanm ak legliz katolik ak Pap Franswa pou yo di ke pa gen refòm ankò nan jounen 31 oktòb 2017 la? Men kijan nou menm kretyen pwotestan ka fè selebre ak katolik yo? Èske adorasyon Mari sispann? Èske adorasyon sen yo sispann? Èske adorasyon stati ak imaj sispann? Èske doktrin pigatwa a pa reziste ankò? Èske doktrin Ekaristi an sispann? Èske doktrin imòtalite dèzàm nan sispann? Ki jan nou menm pwotestan ka fè di ke nou p ap pwoteste ankò? Ke refòm nan sispann. Ke nou p ap pwoteste ankò. Èske se paske nou abandone pawòl Bondye? Frè m, sè m, kesyon sa, se chak granmoun ki pou reponn li pou tèt li. Non, gen nan nou jodi a ki kanpe ki di non, refòm nan pap kanpe. Non, nou pap sispann pwoteste kont moun ak legliz ki kenbe laverite kaptif. Non, nou pap vann libète konsyans nou ak pèsòn, ak okenn enstitisyon e ke se pou Bondye nan syèl la sèlman li ye. Frè m ak sè m yo, depi 1517, anpil lòt potorik gason leve kanpe pou denonse lòt pratik ki pa t gen anyen ak wè ak sa Labib ansenye, ki twouve l nan legliz e nan doktrin katolik yo, tankou pigatwa, adorasyon dè sen, adorasyon Manman Mari, batèm timoun, batèm pa aspèsyon, Imakile Konsepsyon, Venerasyon Dimanch, La Trinite, eksetera, eksetera. Nan diznevyèm syèk lan, James White, yon refòmatè advantis, di le 7 fevriye 1856, nan yon magazin ki rele Review and Herald, Mistè inikite a te kòmanse ap evre anndan legliz depi nan tan Pòl. Li fini rive toufe senplisite levanjil lan, e li konwonpi doktrin Kris lan e Legliz lan te ale nan dezè a. Maten Litè e lòt refòmatè yo te leve kanpe avèk fòs Bondye, avèk pawòl Bondye e avèk Sentespri yo fè gwo gwo pa nan refòm nan. Pi gwo fot ke nou kapab repwoche mouvman refòm nan sèke refòmatè yo te sispann refòme. Si yo te kontinye avanse jiskaske yo te abandone totalman dènye tras pap yo, tankou imòtalite natirèl, aspèsyon Latrinite e obsèvasyon jou Dimanch, Legliz lan lè konsa t ap lib de tout erè sa yo ki kont Pawòl Bondye. Luther te rekonèt ke pouvwa papote an se pouvwa antikris lan, e antanke tèl, li pa sipoze janm obeyi, paske sa t ap konsidere kòm trayizon a Jezi Kris. Kidonk, chè oditè, nou wè ke la papote pa chanje. Li toujou rete avèk tout menm fos doktrin li yo, e akoz de sa nou pa kapab ini nou ak li e di ke nou ap sispann pwoteste kont erè li yo. Se lè nou rejte laverite biblik, se lè sa, se sa ki ka fè nou al koze zak enfidelite. Se yon legliz ki ap degrade spirityèlman, ki vle diminye distans ki gen ant li menm ak lapapote. Ròm pa chanje. Legliz katolik la pa chanje. Lapapote pa chanje. Ròm pap janm chanje. E poutèt sa nou pap janm sispann pwoteste. Refòm nan dwe kontinye ak moun ki vle kanpe nan kan laverite, nan kan Bondye nan syèl la ak sèl Pitit li an. Kisa w ap fè, frè m, sè m? Kisa w ap fè? Ke Bondye kapab ede nou. Bon Papa nou ki nan syèl la, nou di w mèsi paske ou te ouvè je nou jodi a. E n ap mande konkou Sentespri w pou ke w kapab fè nou jwenn Fè nou pran bòn desizyon an pou ke nou kapab kanpe nan kan Pòl a e pa nan kan pa ènmi an. Nou priye w ensi, nan non Pitit ou Jezi k ap viv pou tout tan gen tan. Amèn.